Bon jodia la nou la poun vin fon ti pale ansanm avè nou men avan tou ou menm kap gade emisyon an toujou pran le swen pou abone a chanèl la paske lèw abone a chanèl la ou gen plis avantaj paske imedyatman gon nouvèl piblikasyon donk ou tou notifye jisteman donk Zacharie nou paka kòmanse san n pa remèsye sponsò nou yo 2 3 27. ki resevwa nou. Niche Makeup. Niche Makeup ki mete m trè bèl jodi a. Pixlab, Kotelab, Aytik, Cafelux se ansanm enstitisyon sa yo ki kanpe dèyè gwo emisyon sa. Dayè se gras a yo menm nou pote premyè sezon emisyon sa ki ap tèmine trè byento. Donk lòt moun ki ta renmen rejwenn nou pou dezyèm sezon an yo kapab kòmanse kontakte nou via nimewo nou yo.

Tape evolution pa bliye toujou follow nou sou Facebook tou like comment like piblikasyon nou yo kite de komantè ou menm ki gen de komantè de kritik ki ka ede nou avanse pa ezite fèl follow nou sou rezo sosyo yo e abone abone abone ak chanèl la. Alò Rode, aktyèlman la gen yon sitiyasyon ki ap devlope andan sosyete ayisyèn nan la, se ensekirite a nou kapab di ki. Preske atenn pi wo degre ke l te kapab atenn, paske pa gen okenn garanti lè yon moun soti lap antre lakay li, byen ke l te konsa depi plizyè ane, men nan moman sa yo li vin pi grav, se ka de kidnaping, de jèn inivèsitè yap kidnape, elèv lekòl, elèv lekòl, e dènyèman m tap pale ak yon moun, moun nan di m gen yon slogan se tout ti krapo fè sòs, donk pa genyen yon kategori de moun ke. yo sible egzakteman? Bon wi, lontan te gon garanti, garanti ki te genyen avèk mas la se ke yo di a depi e kidnaping se gwo zouzoun yo, se moun anwo yo, yo jis ap, sa se de moun ke yo sible, yo konnen ki gen kòb pou yo bay, men la kounya ou son machann pistach ou pa epanye, ou son machann bwason ou pa epanye. Pa gen okenn kouch ki epanye e sitou inivèsitè yo. Madi pase, Mwen ap aprann ke via gwoup mwen ye andan inivèsite yo. Mwen ap aprann ke genyen de elèv yo menm kidnape e yo kidnape yon bis avèk ansanm elèv ki te ladan l. E m t ap li tou sou Ayiti 24, gen yon jèn inivèsitè aje de 28 an, ke yo kid alò yo te kidnape yon ekip moun e ke li menm li te chaje pou ke l pote ranson an e malerezman nan pote ranson an li pèdi lavi li paske yo te chwazi pa kite l tounen malgre yo pran ranson an donk yo kontinye kenbe moun yo epi misye li menm yo di l kanta pou ou lavi fini. M panse sitiyasyon nou nan. Li grav anpil.
Li grav anpil. E Zakari, malerezman, pa gen kenn otorite ki vrèman pran responsabilite yo nan sitiyasyon sa a. E o pire, e o pire, kounye a la, gen kanaval, se peryòd kanaval, donk 23, 24, 25 se 3 jou gra yo. Malerezman, ap gen pil moun sa yo k ap livre a yo menm, k ap k ap swadizan al amize yo, men amizman sa ap fèt nan strès. Amizman sa ap fèt, ou ka al amize w jodi a la epi wè w pa tounen. Ou ka al amize w avèk tout zam k ap sikile kounye a yo, ou ka ale epi se ou menm ki pran bal. Donk m panse ke sitiyasyon kanaval le pli souvan kanaval la pou mete kilti nou an valè, pou fè nou strès ane pas ki te pase a, paske se toujou o debi de lane, donk strès ki te pase nan ane presedant lan, donk ou pral eseye defoule w an kèlke sòt. Kanaval la la pou sa. Se yon, m te ka di, se melanj de koulè e sesi se koulè e bonè, koulè m ka di ke se lajwa, se tou. Donk m panse ke la kounya nou nan yon sitiyasyon ki vrèman. tris, ki vrèman tris e yo menm mande pou moun ki itilize Facebook anpil yo pou yo pa itilize Facebook, pou pa poste foto, donk m panse ke n ap viv nan prizon. Nou t ap pale de demokrasi alò ke kounya la nou jis nan yon. Nan fond demagoji, kote ke pa genyen pèsòn ki gen kontwòl anyen, yo pèdi sa yo rele otorite de leta. Anfèt, m raple m, paran m te konn ap di m gen yon epòk lè yon otorite pral pale. Keseswa yon prezidan, yon depite, yon senatè, e ke chak moun te oblije ap chèche kote ti radyo yo ye paske gen yon otorite ki pral pale, te gen yon garanti ke yon moun pral tande yon bagay ke ou pa t konn tande souvan e ki gen yon enpòtans ki lye a avansman peyi a. Sa ki diferan kounye a. Pafwa otorite yo chwazi fè silans, e pafwa yo pale ou ta di tèt ou eske se pa lwil yo mete sou dife a paske chak fwa yo pale ou gen enpresyon ke sitiyasyon yo yo vin pi grav. W ap mande tèt ou anfenkont ki ki moun ki responsab e.

Bon yo pa al lekòl la. Imajine yon pakèt timoun livre a yo menm. Gon pakèt sitiyasyon k ap pase nan peyi a w ap mande finalman kote otorite yo. Tankou ann pwan ka Zakari ki vrèman resan ki se wout y ap fè mandi san sèt. Imajine w peyi a te fèmen an kèlke sòt. Donk yo te gen tout tan yo pandan pa t gen elèv k ap sikile, pandan pa t gen moun ki pral travay ki nan aktivite yo pou yo te fè tout sa yo te gen pou yo fè e se semèn sa yo yo chwazi pou y al fè wout Matisan. E, n ap gade ke pandan tout semèn nan, yon moun ka pran yon machin Kanfou pou li rive Pòtay ki fè nenpòt dizèdtan nan wout. E la, w ap mande tou, dèfwa, ou jwenn yon blokis, ou jwenn yon anbouteyaj, w ap di tèt ou, ou konn wè yon rezon ki pwovoke l. Vwala. Men pafwa w nan yon anbouteyaj, w ap mande tèt ou, se lè w fin pase w ap di tèt ou, men, sa k te gen la? Pa gen anyen tou senpleman wap di tèt ou eske Tap pale de lòk Nou te pran lòk la kòm yon peryòd nan vi nou men mwen rete kwè ke lòk la kontinye Lòk la se pa sèlman lè Ou pa ka al vann ou pa ka al achte men Lespri ou Lè wap mal viv nan lespri ou Lè ou Kòm si ou pa wè ki kote ou prale Donk ou pa ka fè okenn pwojeksyon nan vi ou Donk la tou se yon sòt de lòk Ou imajine w timoun ki lekòl kounye a la yo se se lòk. An n di tèt ou e ke etidyant lan li an dezyèm ane, li an twazyèm ane, li te gen pwojè apre katran detid li a. Li te gen pwojè an 2021 pa egzanp, li t ap vwayaje pou l al fè yon mastè nan yon domèn kèlkonk. Li te gen nan lespri l ke li ta pral lanse yon antrepriz. Eske la kounye a gen yon garanti yon moun ki ta vle fè yon envestisman kounye a,

Kòman w imajine w wont de sitiyasyon an? Li tèlman ineksplikab. Menm yon bèl pantalon w genyen, menm yon bèl chemiz ke w genyen nan moman an la, m gen garanti tout moun ap ba w yon sèl konsèy, monchè, mwen si m te ou, a, chemiz, chemiz 90 dola ameriken sa a, chemiz 120 dola ameriken sa a, soulye 200 dola ameriken sa a, si m te ou, m pa t mete l. Kòman w konprann yon sitiyasyon parèy kote ke. W ap di tèt ou, e kòmsi ou vin rive nan yon sitiyasyon kote ke y ap mande w pou w viv dan la kras. Vwala. Donk, yon moun ki te gen yon vi kote ke l te gen yon bèl machin li konn soti sou li, a, nan moman la, monchè, e kòmsi w santi l plis garanti w nan yon kamyonèt. Mwen toujou pa santi.
Bon, mwen menm, sa se eksperyans pa m, mwen gen yon pwòch mwen ki konn al depoze chèl lekòl, manman l di kon sa, a, ou konn sa k pase, pa al depoze entèl lekòl tande. Talè, yo wè l ap sot nan tèl machin, epi sa w tande a, yo kidnape l, yo panse gen afè. Donk m panse ke nan fason sa nou pa ka ap viv konsa. Nan fason sa, bon nou pa pran pozisyon nou, revolisyon pa pran evolu, pozisyon nou pa rapò avèk kanaval la. Kanaval se pou tout moun Son son eleman enpòtan tou m kwè ke nou pa ka pase outde li paske se se moman pa l e ki l ple ki l tòn ki l jèl ki l grèl gen de moun kanmenm ki prale nan kanaval m panse ke nou pral touche. Bon pa menm gen de moun menm lè w ap gade kanaval ki pre dimanch pre kanavalèsk yo. Yo chaje moun map gade kanaval carrefour chak dimanche chaje moun dèyè chal DJ yo donk m panse ke moun yo anvi viv nap viv nan peyi ke moun yo anvi viv men pa gen pa gen mwayen pou moun yo viv chak moun kap soti le maten yo jis ap gade lari a lari a ap gade yo epi yo pè lari a yo paka vreman soti yap mande tèt yo eske mwen menm map antre donk li pa evidan. Sa ki, janm sot di talè a, sa ki plis sètèn an Ayiti se lensètitid. Paske ou nan peyi ou pa ka panse a envestisman, menm rad si w gen rad la lakay ou, ou oblije pa ka mete sou kò w. Ou imajine w rezo sosyo yo vle w di w kounya la monchè ou konn sa k pase si w gen yon bèl foto sere l nan vitrin ou,
poko mete l sou fesbouk, pa mete l sou enstagram. Donk ou vin ap di tèt ou Ou fèmen, jan m te di la nou lòk. Nou lòk, ou ka toujou panse, w ap panse, w ap reflechi men aji a w ap di tèt ou èske w gen garanti pou w aji. E jan w te di l talè a, pa gen yon kouch yo vize reyèlman. Ti machann pistach la nan siye li yo jwenn y ap pran l. Gon moun k ap pran yon blag, m pa konnen si se yon blag jis pou fè rir. Li di m ke bon machann pate. Yo pran l, lè yo mande l kòb, li di l pa gen kòb, yo di monchè sa. Wap bay vle pate. Wap bay, a, ou te konn istwa a tou. Ta sanble ke si son blag li gentan fè anpil chemen. Vwala. Men si se pa ta yon blag tou pou montre w nan ki nivo. Tristès la ye. Tristès la ye.
E gen anpil moun nan moman la ki vreman. Vreman atriste e m sure ke sa rive sou nou, nou pataje kondoleyans nou a tout moun ki viktim de sitiyasyon sa, patikilyèman fanmi jèn gason sa ki tal pote ranson an e ke li pèdi lavi l, mezanmi m panse avan nou abòde kesyon kanaval la fò n gade tou otorite yo kòman yo menm yo reyaji fas a sitiyasyon sa paske se pa jodi a sa kòmanse men A nos jours, poko gen yon nòt ofisyèl ki swa deplore sa k ap pase a, swa ki di ki mezi ke otorite yo pral pran. Vwala, donk mwen gen enpresyon ke menm gen dè polisye w ap kesyone ki pa menm konsyan. de pwoblèm ensekirite k genyen an paske mwen menm. Menm polisye sa tou yo kapab kidnape l se pa li ki polisye a menm polisye a tou yo ka kidnape l. Mwen menm gon polisye mwen kesyone sou sa li di m bon mwen menm pèsonèlman m gen pitit mwen k pral lekòl chak jou ki riske tou mwen menm mwen pa ka pwoteje l li di men mwen menm ki se yon manb nan pnh la m pa ka pwoteje tèt mwen donk finalman ou pa konn sa pou fè nan peyi w livre a ou menm pa genyen ki sur donk m panse ke otorite yo fòk yo pran responsablite nou men nou menm tou Nou menm tou fòk nou eseye konprann kilè pou nou fè tèl bagay ou pa. Si sitiyasyon peyi a pa pwopis pou nou al danse kanaval, evite. Men si nou panse ke nou ka, nou ka, nou, kòm m te ka di Zacharie, yo ase gen grenn nan dèyè yo pou y ale danse kanaval la pou yo afwonte ensekirite a tou, al fè l paske m wè gen anpil gwoup ki gentan soti kanaval, Sweet Micky soti bon kanaval. Rock fam la gen ajite genyen e ti miki e djenal yo lage kanaval yo deja donk mwen panse ke se tout moun ka al danse si yo panse ke nòmalman yo prè pou yo pran risk la paske nou menm nou pa gen pozisyon pou nou fè fas a sa sof ke nap eseye fed reyalite ayisyèn nan men kisa k genyen nan moman Fè atansyon etidyan pa ka al nan kou, elèv pa ka al lekòl, paran ap enkyete ou, men ou pa ka soti al regle afè ou, nou menm k ap shoot emisyon an nou bezwen prese pou n fini pou n al lakay nou, donk m panse ke sa se pa yon vi, se pa yon peyi ki pou ap viv e si n ap pale de evolisyon Zakari la nou nan tout sa k pa bon pa gen evolisyon. Awi, pa gen evolisyon mezanmi m panse ke la nou rive nan yon sitiyasyon kote ke tout moun ta sipoze di ase. E bann garanti jodi a se etidyan UP, se etidyan haute etude, se se poko pa nou, men pa gen anyen di demen se pa nou. Donk m panse nou tout nou genyen part de responsabilité nou nan sa. Part de responsabilité nou se pa ke antanke etidyan oubyen antanke jèn se nou menm ki pral bloke kidnaping lan nan peyi a. Men m panse a chak fwa nou fè silans sou sa yo k ap pase a se a chak fwa tou otorite yo yo menm yo p ap di anyen donk Nou ap kontinye ap viv jan de sitiyasyon sa yo kote ke lè w soti mezanmi se vrèman tris pou di. Se trè tris.
Se trè tris lè w imajine menm elèv lekòl. Misye te konn genyen kidnaping men rive nan sitiyasyon kote ke yo pral pran bis devan lekòl m potko tande sitiyasyon sa an Ayiti. Bon se pire.
Se pire paske lè w imajine w pran yon bis. Se pa yon moun nan moman an la ki atiste. Se pa yon de paran. Paske lò moun nan di moun se pa sèlman paran yo. Se lekòl la. Se pa paran di moun nan sèlman. E tout paran yo tou ki genyen de elèv k ap sikile nan lari a tou k pral lekòl. Donk se tout paran sa yo ki twomatize kèlkepò. Paske lè ou menm, imajine ou gen pitit ou lakay ou, ou konn bagay sa rive, ki nan abònman tou, ke sa te ka rive l tou, e pa menm abònman, e te ka ou menm kap mete pitit ou lekòl, paske resaman gon medsen ki tal chèche 2 timoun yo mari Esther, yo kidnape l ansanm avèk 2 timoun yo. Donk m panse ke sitiyasyon an se anpire lap anpire. E la m pa bezwen di w, nou menm ki gen paran nou an pwovens, e ke de paran ki sansib pou nou anpil, m pa bezwen di w kisa yo menm yap andire. Lè yap pran jan de nouvèl sa yo bon Laurent m panse ke fòk nou pale avèk otorite yo e prezidan Jovenel ou se garan bon mach enstitisyon yo e pa gon kesyon de m pat konnen se jennen yo jennen m se sesi se sela donk yon moun ki aksepte kandida pou l vini prezidan de la repiblik se paske li dakò li genyen sa ou te di talè a l son GN. B. Donk li konsyan de kisa gouvènans yon peyi ye, kisa jesyon yon peyi ye. Donk l ap toujou alawotè pou l pran dè desizyon ki pou bloke de bagay ki ap kontrarye popilasyon an, de bagay ki ap koute moun lavi yo. Donk prezidan, pran men w. Mesye pnh yo m konnen ki difikilte nou rankontre paske pafwa materyèl ki nan men nou yo li enferyè. Pa rapò a materyèl ki nan men nèg yo mande m pou n al gang pou n al demantle yo mezanmi m konnen sitiyasyon an difisil men silvouplè pa kite popilasyon an byen ke nou menm tou nou nan n ap viv ensekirite a m di l deja e yon nèg nan pnh sa y ap ba li kòm salè la malerezman pa menm ka reponn a bezwen primè li donk ensekirite a sou tout fòm. e sou tout fòm, se pa sèlman ensekirite fizik la. Men lè moun nan pa ka manje, li nan pnh la pa egzanp, pitit li pa ka peye lekòl pitit li, pitit li pa ka manje, se yon sòt d'ensekirite tou. Donk m panse ke nan tout nivo, m pa di m pa fè kanaval mesye, paske gen anpil, anpil moun ki motive pou y al danse kanaval, men ann gade ki lè n ap rive nan yon sitiyasyon kote ke n ap defini. lavi an Ayiti, n ap defini ansanm priyorite yo, ki sa ki plis enpòtan pase yon lòt, ki sa ki enpòtan, ki sa ki nesesè pou ke nou kapab fè de meyè chwa pou ke yon lè tout Ayisyen kapab santi l alèz pou l viv nan peyi li. Bon Zaka yo panse ke nou rive nan bout emisyon an, toujou kontinye abone a chak fwa n ap gade emisyon an n ap wè yon ti klòch ki anba videyo a. Ki lèl an franse se subscribe lèl an anglè se subscribe lèl an franse se s'abonner li an rouj jis klike sou ti klòch la epi abone poun toujou notifye a chak nouvèl piblikasyon donk Zacharie sezon 1 an pral fini trè trè byento donk nap renouvle sezon 2 a toujou e pi pwochen epizòd nou ki pral klotire sezon 1 an se. Emèjans medam yo paske gen anpil fanm kap fè de bagay ekstraòdinè anndan peyi a se nap resevwa Wilny ki nan platfòm fanm solèy leve e Peladja ki se kowòdonatris Fam Fyè ki se yon inisyativ ki ap ki pral lanse nan moman kap vini la yo medam mwen envite nou nan aktivite sa lap fèt le 2 mars le plaza. Kondisyon an se achte yon mayo Femme Fière oubyen yon ajanda Femme Fière pou ke ou kapab kolabore avèk yo nan kad inisyativ sa. Jan m sot di l la wòt, sezon an li sanse pral fini. N ap envite tout lòt patenè ki ta renmen rejwenn nou, yo kapab antre an kontak avè nou sou paj Facebook nou. Yo kapab rele nou tou sou. 31 29 58 45 41 92 12 27. Pa ezite kontakte nou ou menm ki vle vin evolye ansanm avè nou paske m panse ke peyi Dayiti Zachary se pa paske mwen nan emisyon an men peyi Dayiti bezwen jan de emisyon sa yo bezwen tande jan de pawòl sa yo pou n evolye ansanm paske peyi a nan yon sitiyasyon ki trè trè kritik. Dayè se pi gwo kòmantè ke tout.

Aytik pou l kapab ba w sèvis sa. Mèsi paske ou rete fidèl a Evolisyon. N ap rankontre dimanch pwochen pou dènye epizòd k ap klotire sezon sa. Patenè, kontakte nou pou kapab vin youn nan sponsò e patenè emisyon sa. A la pwochèn!